Salut les amis et m tounen ankò yon fwa pou yon lòt video paypal m te fè yon video deja sou paypal kote ke m te montre kòman nou ka kreye yon kont paypal pandan nou an ayiti avèk yon nimewo etazini m montre kòman nou kapab achte achte nimewo sa e pou ke nou resevwa mesaj sou li nòmalman kòm si mesaj ke m kòd verifikasyon ke paypal ap voye sou sou sou nimewo an ok sou nimewo n ap resevwa nòmalman. Donk video sa mwen jis fon mwen jis fon rezime. Dayè, si nou bezwen kre yon kont PayPal, nou konnen sa pou nou fè deja. Se monte sou PayPal la, ok, se monte sou www.paypal.com epi nou kreye kont lan. Metenan pandan nou kreye kont lan, gon se de bagay ap mande nou se de enfomasyon. Donk nou ap gete konnen pou ki sa pou nou mete. Kote wal mande, e non, pre non, e mot pas, ba sa ou nou deja konnen ki jan pou nou fè bagay sa ou. Ok, apre sa wap fini mete yo. Li bay mòd dòf seri de lòt bagay. Men sa ki plis enpòtan nan kreye yon kont PayPal se nimewo telefòn. Se sa ki plis enpòtan. E se sa ki bloke anpil moun ki an Ayiti pou kont PayPal. Ok, donk sa se kont PayPal pam. Li e son kont PayPal ki verifye, ki nòmal, ki konplè. Li pa gen pyès fwod sou li. Pa gen, m pat fè, m pat kreye l avèk pyès an e pyès bagay ki genyen, ka di ki gen rapò e fwodile sou li. Donk nan, nan e, m pral montre nou e, donk la. Sa se pati kote ke m te arive lye kont PayPal mwen an ansanm avèk yon Mastercard nòmal ok yon Mastercard nòmal donk gen anpil ayisyen ki pa ka kreye yon kont PayPal epi pou yo gen yon Mastercard sou li ankò yo pa kapab donk si ou menm ou bezwen sa kontakte m m ap ede w e n ap jwenn nimewo m nan deskripsyon videyo a m ap ede w ok donk m ap montre nou prèv lan pa egzanp m ap klike sou cambiar paske se se an espanòl kont mwen an ye ok. Donk lè nou rive la nap wè ke mwen genyen yon kat yon master card ki lye avèk kont PayPal mwen an ok si w pa gen yon master card ki lye avèk kont PayPal ou a m ka di kont PayPal ou a menm li genyen yon pàn kanmenm paske nòmalman ou dwe gen yon kont bankè oubyen yon kat bankè ki lye avèk kont PayPal ou an si sa pa rive se ke ou gen yon pwoblèm m pa di ke kont ou a bloke oubyen gen pwoblèm grav non men omwen ou gon pàn. Ok, ou konprann. Donk, si w bezwen yon Mastercard, tande byen, si w bezwen yon Mastercard, w ap jis kontakte m, m ap fè w jwenn youn. Men, silvouplè, pa ekri m pou granmesi. Gen plizyè moun ki ekri m, k ap ekri m pou granmesi. Pa ekri m pou granmesi, silvouplè. Si w bezwen sèvis lan, ekri m di w bezwen sèvis lan epi w dwe aksepte kondisyon yo. Si w pa prè pou aksepte kondisyon yo, bon, nòmalman, n ap sòri pou ou. Ok? Donk, mete nan ki jan w kapab genyen nimewo, yon bon nimewo telefòn pou ou. e kreye e grandi yon yon kont PayPal verifye. N ap wè la nan videyo m te fè deja m te prezante aplikasyon sa. Aplikasyon sa rele PakeMe ok an angle rele PakeMe donk n ap jwenn lyen an nan deskripsyon videyo a ok n ap jwenn lyen an nan deskripsyon videyo a ok n ap wè ke sa se te mesaj ke PayPal te voye ban mwen yè lè m t ap kreye kont PayPal la ok. Sa son mesaj ki pral livre ban nou. Donk si map si map klike sou li pou m lil, nap wè ke se pa sou fake ke mwen ye. Wè men mesaj ki pral te voye ban mwen pou kreyasyon kont PayPal. Donk yon kont m tap kreye, se se video sa m te fè m te lage deja, epi PayPal voye e nimewo e voye sa ban mwen sou nimewo telefòn sa. Ok, donk men nimewo telefòn nan, wè men nimewo telefòn nan. Ok men nimewo telefòn nan. Nimewo telefòn sa se te kòmsi m ta di m gen se kòmsi m ta di se yon nimewo m genyen pandan m Ayiti la m ka fè sa m vle avè l. Si m vle m ka konpoze m ka konpoze nimewo m rele nenpòt peyi nenpòt peyi ansanm avè m nenpòt kote. Ou wè kote wè sa m di w la men m ap peye yon frè pou sa ok. Sa se youn donk sa vle di se kòmsi m ta di w achte yon ou desann lavil la la ou achte yon sim natcom oubyen yon sim dyesèl pou vire pou fonksyone ok. Donk mwen genyen 2 nimewo mwen genyen nimewo sa ke m te kreye m te peye pale avèk li. Li sa ankò m te kreye yon kont PayPal ansanm avèk li. Ok donk aplikasyon sa li menm li pèmèt ou achte yon nimewo. Se menm jan ou desann anba ou achte yon nimewo Notcom oubyen yon nimewo Digicel. Ebyen aplikasyon sa li menm li pèmèt ou achte yon nimewo. Nimewo sa pou ou. Li pa li pa li pa pou lòt moun ankò. Se sak fè wap wè lè w kreye yon kont PayPal ansanm avèk yon nan nimewo sa yo, yo ba w ak e anm e e mesaj lan oubyen kòd de sekirite. Kòd de sekirite a tankou sa a li monte dirèkteman sou nimewo sa a san pwoblèm. Donk ann gentan kouri rive sou youtube pou ke m kapab montre nou sa m ap di an la nan yon videyo ok nan yon videyo m te fè nan videyo m te fè sou paypal lan m ap monte sou youtube m ap gentan chache non e chanèl lan m sou te fèt la rapid ok n ap klike la. Klike la. Ok, sa se lè m tap enstale aplikasyon. Aplikasyon an rele, aplikasyon an rele Peng Me. Ok, m montre la, aplikasyon an rele Peng Me. Ok, men m fè tap montre e koman pou enstale aplikasyon. Ok, dok si nap avanse videyo a pou ka wè sa map di an la, lè kòd la te vini an. M tap kreye kont PayPal la. Nap fon ti avanse videyo a tou piti. Ok, lè nou rive la, lè nou rive la, ok, lè nou rive la, m tap montre, lè nou rive la, m tap montre, e, e, e, e, e, koman, koman pey pal menm te verife, gade byen, fon ti gade tou piti pou m ka wè.

Ok, m klike sou swiv lan. Ok, epi, epi, ok. Ok, yo voye kòd la ban mwen. Wè, yo voye kòd la ban mwen sou nimewo a. Donk, nenpòt moun ki bezwen kreye yon kòd PayPal, nòmal, se sa. L ap pase Pa mwayen sa ok pa mwayen sa pa nime pa pa aplikasyon sa kap bal kap bal yon nimewo ki pou li menm nimewo sa pou ou menm ou ka voye sms bay moun sou li ou ka resevwa sms sou li ba sa ou konprann wè la la se kòd la mantre la mantre kòd la ok donk paypal kòd paypal mwen deja fèt depi ou wè ou fin voye mesaj la ba ou sou nimewo telefòn nan epi ou antre kòd la yo voye ba ou a epi ou wè li mache san yo pa bloke ou Konnen kod PayPal ou a li menm ki fèt ok an pasan banm tou di nou sa si gen nan nou ki poko abòne ansanm avèk chanèl la li enpòtan e trè senp pandan wap gad videyo a la wap wè ti ti ba sa anba si w poko klike sou li wap jis klike sou li wap wè make s'abonner oubyen subscribe bay konsa epi wap klike sou li epi wap klike sou ti klòch lan. Ok, e pou klike sou tou. E pi, e pi, e pi se kòm si ta kap di ou jous fè nou an favè, dakò? Donk ou jous abòne ansanm avè chanèl la sa fè nou anpil, anpil plezi. Donk mwen te nan, jan m sot montre l talè a nan videyo m sot gade sou YouTube la, donk se konsa. Kounya la, donk mwen menm mwen genyen, ok, mwen gen tan genyen 2 nimewo deja, ok, mwen gen tan genyen 2 nimewo deja. Si tout fwa ke nou pa konn demach yo, sa nan gade videyo m sot montre nou la sou YouTube. Ou byen nou fè sa. A vre di nan chwazi, nan chwazi Drupal. Ok donk nou ka chwazi plizyè, nou ka chwazi plizyè fonksyon kòm si e nou ka chwazi plizyè rezon ki fè bezwen e kont, kont sa nimewo sa. Ou ka di pou PayPal, ou ka di pou WhatsApp, ou konprann, ou ka di pou yon pakèt bagay. Ok, ou ka di pou yon pakèt bagay. Ou ka di pou Rabon, ou ka di pou Airtime, ou ka di pou Alibaba, Alipay. Ok, ou ka di pou Apple ID, Badoo. Ok, donk yon pakèt bagay. Donk ou ka menm di pou Telegram menm. Tout sa. Donk, gen nimewo pou tout sa ke, pou tout sèvis wap bezwen. Ok? Donk, mètenan, e la se profil mwen. La se profil mwen sou aplikasyon an kote ke mwen kapab achte lòt nimewo ou byen resevwa, byen voye apèl, wè, voye sms tout sa. Donk, ou la se ap e istwa, istori, istori, istorik apèl mwen yo. La se istorik sms ke m voye ou byen m resevwa. Tout sa. Donk, m panse ke mwen gentan di tout sa ki nesesè yo. Donk sèlman, sè sa pou nou konnen pou achte yon nimewo sou aplikasyon sa w ap bezwen yon Mastercard. Donk yon Mastercard li vin nesesè ni pou aplikasyon sa ni pou kont PayPal la. Paske si m ap eseye klike sou recharge, kòm se lè m fè enstale aplikasyon an, m klike sou recharge, w ap wè m ka rechaje kont lan, m ka mete yon dola, m ka mete plizyè montan, m ka mete yon dola, 2 dola, 5 dola, 10 dola, 20 dola, 50 dola. Ok men map konseye nou mete 2 dola avan ok mete 2 dola avan epi wap chwazi peye avèk kat bankè tankou mwen ki deja gen yon kat bankè ki lye avèk aplikasyon an lè m klike sou li ok sa se 2 kont m te achte deja ok sa se 2 kont m te achte deja ok donk si m bezwen achte si m bezwen rechaje kont mwen ankò mwen annik klike sou yon montan epi mastercard mwen ap tou monte otomatikman paske m te gentan achte bim yo avèl deja. Donk si w bezwen Mastercard, ou gentan konn kisa pou w fè deja. Ok. Si w bezwen Mastercard, ou gentan konn kisa pou w fè deja. Ou bezwen Mastercard pou w lye avèk kont PayPal ou a, kontakte m, w ap jwenn. Ok. M ap fè w jwenn yon mwayen pou w kreye l. Ok. Dezyèmman, ou bezwen Mastercard pou w achte yon nimewo sou aplikasyon an. W ap jwenn yon mwayen, kontakte m, m ap fè w jwenn yon mwayen. Donk se osi senp ke sa, se sa nou te bezwen montre nou, kòman pou ke nou kreye. Donk m jis fè yon rezime, m pa vle pou video sa long, nou gentan konn sa pou nou fè. Premyèman, w ap monte sou aplikasyon, sou sit PayPal ou an, w ap klike sou ouvri yon kont, w ap pran kont pèsonèl, epi nan, lè w ap antre enfòmasyon, chwazi Etazini, epi sou aplikasyon. Page me an ok wap achte yon nimewo pou achte nimewo wap bezwen gen yon master card ok wap bezwen gen wap bezwen gen master card lè w fin achte nimewo a ou prale sou aplikasyon yon paypal lan wap mete nimewo a wap resevwa yon sms sou li sou aplikasyon sa wap antre kòd lan epi kont paypal ou menm lap verifye ok e menm master card sa tou ou kapab liyel sou kont Ok kapab li sou kont paypal ou ok kapab li sou kont paypal ou menm jan ke mwen menm mwen fè sa ok donk se osi senp ke sa mèsi paske ou te gade videyo a mèsi paske ou abòne ou jèm e videyo a donk sa fè mwen anpil anpil plezi nap tounen e trè byento pou yon lòt videyo a la pwochèn.